Etazini Imigrasyon mizajou sou stati pwoteksyon tanporè tps pou Ayisyen yo. Ministè Lajistis Ameriken sezi Kou Siprèm nan nan lide pou anile tout desizyon tribinal enferyè yo ki bloke aplikasyon imedyat fen stati pwoteksyon tanporè pou Ayisyen yo. Se mizajou sa ke nou vini avèl pou ou. Medam, mesye, salut! Mwen se Jacquelin Belizaire, map pale avèk nou depi studio nou yo nan Maryland e nan Washington DC. Yon plezi yon lòt fwa ankò pou'n antre lakay ou. Se Jabez Media Communication ki vini pou ou, vin prezantew Jabez Immigration kote ke An jeneral, nou wè gran pwen k ap domine aktyalite imigrasyon isit Ozetazini oubyen nou wè yon pwen spesyal. E jodi a, nou pral wè yon pwen spesyal ou nou ta di yon mizajou, tankou nou te di l sou kesyon tps, Statut Protection Temporaire, pou Ayisyen yo e n a fon koudèy sou kèk peyi tou ki konsène pa desizyon ki fenk sòti yo ki gen rapò avèk tps nou nan domèn imigrasyon. Tankou otorite federal yo, ann di tankou administrasyon Donald Trump lan te anonse l, enben yo fè sa yo rele an fransè le passage à l'acte. Sa vle di de pawòl yo pase ann aksyon, yo te di ke yo pral nan Kou Siprèm, enben konnya ofisyèlman yo fè l. Enben ministè de la jistis la, ki genyen nan tèt li Pam Bondi, Pamela Bondi, yonn nan gwo, gwo chèf nan kabinè ministeryèl Prezidan Donald Trump lan, wi Pam Bondi, enben li sezi Lakou Siprèm, enstans ki pi elve nan sistèm jistis Etazini an, Avèk ki objektif? Pou ki rezon? Enben se pou l ka kase tout desizyon ki te soti nan jiridiksyon enferyè yo, tribinal premyè enstans, kou dapèl e otre, ki yo menm te ralanti oswa bloke pwosedi pou te revoke oubyen mete fen nan stati pwoteksyon tanporè pou resòtisan plizyè peyi pami yo Ayiti avèk Lasiri. Se konsa pwokirè jeneral la, n ap pale de D. John Sauer, misye akize jij distri yo dèske yo ta degaje yon mepri pèsistan pou sa yo rele tou yo menm òdonans durjans Kou Siprèm nan te adopte e ki te otorize administrasyon Donald Trump lan mete fen nan stati pwoteksyon tanporè pou Venezyelyen yo, selon menm on atik Washington Post. Donk, n ap wè ke nan ka Ayiti a, anpil fwa yo fè referans ak Venezuela. Paske pou yo, menm pou pou jij disidan nan kou dapèl la ki te pran desizyon an vandredi a, enben li menm li di ke se marasa de ka sa yo ye. Donk, si kou siprèm nan te itilize òdonans durjans la pou pou Venezuela, yo te dwe pran pou Ayiti. Alòske moun k ap analize di ke se 2 ka diferan notamman reyalite reyalite peyi yo diferan, reyalite kriz politik yo diferan, nou konnen ke depi yo lame amerikèn te kaptire Nicolas Maduro prezidan venezuelyen an enben kounye a gen Delcy Rodriguez ki li menm li devlope yon rapò trè spesyal avèk prezidan Donald Trump, ann di pito Karakas avèk Washington, ann di pito Venezuela avèk Lèzetazini genyen de rapò trè privilejye sèzousi epi genyen gaz la, komès gaz la ap fèt nèt al kole. Donk ou pa ka konpare de peyi sa yo, ou pa ka di se menm kad figi vrèman. Donk sa nou kite l pou gwo zotobre yo paske se jij disidan ki te vini avèk nosyon sa. Kounye a, an nou gade byen. e gouvènman an li menm li pran li pran e chemen ofisyèl e l pa di l sèlman kounye a li vini li fè ke enben aksyon an ofisyèl kounye a piske lakou siprèm resevwa l lakou a kapab premyèman aksepte rekou w la Oubyen l kapab rejte l tou, paske si l gen posiblite pou l aksepte l, li gen posiblite pou l te rejte l tou. E si l aksepte l e l mete l bò kote gouvènman an, enben gen plis pase, nou konn chif la deja e nou repete l anpil, gen plis pase 350 mil Ayisyen ak 6 mil 100 Siryen yo menm k ap pèdi pwoteksyon sa a. Y ap pèdi pwoteksyon tanporè a e sesi nan mwa k ap vini la yo. Nou wè Yemen, Enben, pa l la fini le 4 mas ki sot pase la oubyen 3 mas, li antre an vigè 4 mas, men y ap aplike l le 4 me. Se sa k fè yo di pou jou k ap vini a. Konsa, yo ekspoze, moun sa yo ap ekspoze pou arestasyon, depòtasyon, ekspilsyon, jan w vle rele l, si yo pa jwenn yon lòt mwayen legal pou yo kapab rete sou teritwa ameriken. Paske son peyi ki chaje lwa, chaje ak posiblite, toujou genyen yon mwayen pou faire les choses. Donk sa vle di si Cour Suprême nan ta pran yon desizyon ki an favè gouvènman an, enben e les carottes à un niveau donné, enben y ap kuit. Donk, se konsa li. DHS li menm li deja mete fen nan tps pou plis pase 600 mil Venezyelyen e anonse dè mezi de sa yo ta rele sipresyon pwogresiv yo rele sa pou pou Iranyen yo ki an plèn gè, pou Afganistan tou ki li menm tou an plèn gè avèk Pakistan nou mete antre gimè, epi gen Kameroun tou, Kameroun li menm gen de nuans administrativ e ladan yo. Donk, yon sitiyasyon ki konplike pa sèlman pou Ayiti, men pou anpil lòt peyi ki yo menm gen tps tou. Donk, konnya, e a chak desizyon ki pran, ke se o nivo imigrasyon, ke se o nivo politik, enben toujou gen ajisteman ki pou fèt, toujou gen de mezi dakonpayman pou ki fèt. Pa egzanp, antrepriz avèk konpayi k ap anplwaye moun ki gen tps yo, notamman nan sektè otèlri, agrikilti, konstriksyon, otèlri, e sitou moun ki ap pran swen ti granmoun, pèsòn aje yo, enben patwon sa yo pral gen anpil difikilte pou yo kapab jere efektif yo. Paske tankou nou konnen gen anpil Ayisyen ki nan domèn lasante, ki nan domèn otelri, ki nan domèn konstriksyon, ki nan domèn agrikilti e patwon sa yo ki te deja konte sou men dèv sa, enben yo menm yo dwe fè ajisteman, plizyè fòm dajisteman. Kidonk patwon sa yo dwe fè premyèman paske gouvènman Trump la genlè pap jwe, enben premyèman patwon yo dwe fè verifikasyon fòmilè sa yo rele I-9 oubyen I-9 la pou yo kontwole validite otorizasyon travay yo ki kapab rive a ekspirasyon e pou yo kapab yo menm tou a a se nivo mete yo an mete an plas de strateji de rekroutman ou de pèfeksyonman an ka, an ka ke, sizoka, pa ka. Donk sa vle di si w gen yon konpayi la ou wè gen plizyè, ou gen dè dizèn moun ki gen tps, fòk ou menm, ou menm pou w gade. Paske se dirije menm jan ak gouvène, se prevwa. Paske kounye a pral gen yon pwoblèm efektif. E se sa gen anpil moun k ap defann dwa imigran yo di w ke Enben, Ayisyen yo, yo okipe an on pakèt espas nan sosyete amerikèn nan kote ke absans yo ap ap fè gwo pwoblèm. E moun sa yo ki gen biznis yo, yo oblije fè ajisteman. Premyèman nan gade ki jan e efektif la ap fonksyone, si w pa gen tèl kisa w ap fè. Donk, tout koze sa yo. Donk, sèvis resous zimèn yo, yo menm yo dwe siveye tou evantyèl pwolongasyon otomatik. Sa vle di ke gen dwa gon nouvèl ki soti la, epi yo di bon tps la ap kontinye pou ayisyen yo, enben moun ki nan resous zimèn yo, enben yo menm yo fèt pou fè ajisteman rapid, paske DHS, Depatman Sekirite Enteryè, li menm, enben l ap fè, l ap, li dwe fè ajisteman. Dènyèman yo te trennen nan kesyon e, e pèmi kondwi la, Enben, konnya, enben se sa ke y ap mande pou tout moun, patwon yo, e chèf dantrepriz yo, chèf konpayi yo pou yo fè sa, pou yo gade, pou yo gade, pou yo kontwole, pou yo siveye pwolongasyon, sa yo rele pwolongasyon otomatik, oubyen tou si ke moun nan dire si moun nan gen pwoblèm li menm ba li ta fini oubyen tou fò yo gade sa la tribinal lajistis deside pandan ke pwosesis la ap kontinye paske bagay la devan tribinal toujou donk pandan l nan tribinal toujou a enben moun sa yo yo gen dwa travay yo gen dwa kondwi e yo gen dwa viv legalman nan peyi a. E moun ki gen pou dil avè yo a, sa vle di travay yo, resous zimèn yo, yo dwe fè sa. Gen gwoup k ap defann dwa moun yo, dwa imigran, yo afime ke kantite moun ki benefisye ki gen stati pwoteksyon tanporè k ap viv Ozetazini, y ap viv depi plizyè, depi yon dizèn lane oubyen Plis menm, yo gen timoun ki yo menm ki Ameriken. Sa vle di ke kanpe tps la tou se yon se separasyon de la fami. E ekspilsyon masiv sa yo, y ap sosyalman pètibe ekonomi Amerikèn nan e sa ap koute gouvènman an anpil, anpil, anpil pou pran tout moun sa yo. An nou pran pa egzanp ou pran tout moun sa yo ou vle voye yo ale. Fò w gen lè mwayen de politik ou. Ki jan w ap jwenn moun sa yo? Paske gen moun ki natirèlman, enben yo gen dwa deside pran depòtasyon volontè, y ale, yo pran CBP Home, nan aplikasyon an, epi yo ranpli, yo ba yo 2600 dola, epi y ale. Men gen moun k ap goumen avèk sistèm nan, k ap chache tout jan pou l kapab rete nan sistèm nan. Donk sa vle di, si w vle mete ice toupatou, enben fò w gen mwayen. E tou sa kan se anpil, anpil lajan. Nou sonje dènyèman la ke gouvènman te depanse dè milyon dola pou l kapab depòte 3 mil imigran. Donk fò nou atann nou ke tou ke parapò ak sa evantyèlman Cour Suprême nan kapab pran kòm desizyon, men fò n toujou konte tou paske gen lòt mouvman k ap fèt an favè moun tps yo, an favè Ayisyen ki ap viv avèk stati pwoteksyon tanporè a. Yo menm gen lòbi k ap fèt, sa vle di gen nan Kongrè a, nou te pale nou de, nou pa janm sispann pale nou de Ayanna Pressley, ki li menm ap tou ap kontinye ap mennen yon konba. Byen ke sou konba ki difisil, pa bliye Etazini an mòd gè, donk sitiyasyon an e li konplike men kapab toujou genyen ajisteman ki kapab fèt, gen negosyasyon e k ap fèt pandansetan enben DHS tou li menm li nan pwoblèm paske depi 14 fevriye enben DHS nan pwoblèm kote ke li fèmen Partiellement, menm jan gouvènman konn fè men pa sèlman. Sa vle di ke ice toujou kontinye ap travay. E Border Patrol toujou kontinye ap travay. E CBP, enben yo tout kontinye ap travay, men san yo pa touche. Donk nou imajine nou, le 13, finansman kongrè a te kanpe, 14, fermeture partielle la kòmanse, e gen moun menm ki chita lakay yo. men gen moun kap travay San peye nou konnen ki pwoblèm nan pwoblèm nan se se e konfli ki genyen ant la mezon blanch avèk e demokrat ki nan kongrè a sou refòm ki dwe fèt nan kesyon imigrasyon paske yo menm yo pa dakò avèk jan ke operasyon Jan ice ap mennen operasyon, jan Border Patrol ap mennen operasyon, sitou apre sa k pase deblozay ki te pase nan Minneapolis, Minnesota, e menm gen 2 sitwayen ameriken ki yo menm te pèdi lavi yo. Donk, dosye a kounye a ofisyèlman nan Kou Siprèm, donk Kou Siprèm nan l kapab pran, li kapab li menm, li pral pran dosye a, E yo gen anpil anpil dosye. Sitou sou administrasyon Donald Trump lan, Kou Siprèm gen anpil dosye ke l ap trete. Donk, yo kapab fè yon sesyon, dapre enfòmasyon nou rive jwenn, yo kapab fè yon sesyon dè mwa davril, epi yo kapab pran yon desizyon avan avan ke yo mete fen nan travay yo paske yo gon lè pou yo travay menm jan nou te wè kongrè a dènyèman te an vakans enben yo menm tou yo gen yon yo gen yon limit pou yo travay donk sa vle di ke yo menm yap fini an jen donk yo ta sipoze ouvè dosye a an avril e an avril pou yo kapab pran on desizyon anvan ke yo sesyon yo fini, n ap pale de sesyon mwad jen. Donk, responsab yo dwe swiv de prè evolisyon sitiyasyon an, an patikilye anplwaye ki gen otorizasyon travay yo, sa vle sa yo rele EAD a, ki kapab ap ekspire 2026 ou 2027. N ap raple ke gen plizyè tribinal ki te pran desizyon Favorab, defavorab pa rapò ak demach, an di fab, favorab aux Haïtiens men defavorab pa rapò ak gouvènman, gouvènman li menm ki tap, ki tap pran, ki te vle kanpe tps non sèlman pou Ayisyen yo men pou lòt peyi ankò. Pa egzanp gon kou dapèl federal ki li menm te anpeche pou yo mete fen nan tps pou 350 mil Ayisyen ki ap viv Ozetazini. Yon desizyon ki konfime oubyen ki an amoni avèk desizyon jij Ana Series te pran. Se vandredi ki sot pase la ke panèl 3 jij yo te pran yon desizyon ki an favè Ayisyen yo ki an favè pou yo kenbe tps pou Ayisyen yo. E se yon tribinal dapèl nan Washington DC ki te rann desizyon an kote l konfime, li te konfime enjonksyon jij Ana Serias la. Desizyon sa a ki te bloke efò ke administrasyon Donald Trump lan t ap pran pou li mete fen nan tps pou Ayisyen yo. Donk yon jij te fè menmman parèyman pou Lasiri sa ki te pouse gouvènman al reklame yon entèvansyon nan Kou Siprèm. Donk Lasiri dosye Lasiri a la, dosye Lasiri a tankou m di nou se yon dosye ki doub. Y ap yo ale nan kou dapèl pou Lasiri e kounye a Ayiti vin menm kote avèk Lasiri men yo gen yon twazyèm dosye anba tou sèke yo mande Kou Siprèm nan pou l ta ba yo gen de koz pou l ba yo boulva pou yo kapab, lè ke yo pran yon desizyon sou tps, pa gen lòt enstans ki kapab remete an kesyon, menm yon kou dapèl. Donk, desizyon n ap pale jodi a, li konsènen premyèman Ayiti, 350 mil tps, anviwon, gen la Siri tou ki gen 6000 benefisyè epi gen lòt peyi tou ke yo pale de li Venezuela, Honduras, Nepal, Ukraine e avèk Cameroun nan ki gen yon ti bagay administratif ki ladann. Donk sa ki kapab soti nan kou siprèm nan. Lè yon dosye vin devan la jistis gen plizyè senaryo, gen plizyè aspè, gen yon pakèt bagay ki ka rive. Donk premyèman, se aksepte demand administrasyon Donald Trump lan ke yo achemine ba li. Donk tps la kapab rapidman siprime pou kèk peyi. Oubyen yo kapab tou senpleman refize l epi yo mentni desizyon tribinal enferyè, tribinal premyè enstans, pa egzanp nan ka sa, jij Ana Sereyès avèk kou dapèl la e benefisyè yo kounye a yo menm y ap toujou genyen pwoteksyon sou yo, pwoteksyon tanporè a ap toujou la. Sa vle di ke nan kou dapèl la, byen ke yè m t ap prezante pou nou lè tandans ki genyen, non sèlman tandans ki genyen nan kou siprèm nan, yo toujou di w se yon match 6 twa l ye, 6 twa, paske gen 6 moun ke se Repibliken ki nome yo. Gen 3 se Prezidan Donald Trump menm ki nome yo. E ta sanble ke, enben moun sa yo gen toujou gen tandans fè kwè ke, enben Prezidan an dwe gen pouvwa pou l gen dènye mo nan kesyon tps. Donk sa vle di moun sa yo gen tandans vote favorableman pa rapò ak gouvènman oubyen an defavè moun ti pyès yo. Gen lòt twa yo menm ki yon ti jan jenere pa rapò ak ak imigrasyon e yo menm se de demokrat ki te nomen yo, donk yo menm yo kapab pran pozisyon. Men nou konn wè tou ke vòt yo konn konn gaye. yo konn gaye, pa egzanp prezidan an konn pèdi vòt yo. Notamman nan kesyon tarif dwanye a, prezidan te pèdi vòt li. Malgre ke l gen de moun ki gen, e l pa t kontan, l te misye move e ou te wè li te move e menm nan diskou sou etadlinyon li menm li te kòmanse e te plenyen menm dèske jij yo yo menm e pran gwo desizyon sa kont li sou kesyon tarif e dwàn nan. Donk an gwo se konsa sitiyasyon an ye, li pa gen twòp sipriz ladan l, paske nou te senpleman konnen ke se yon kesyon dè, de jou, de semèn, e lè yon administrasyon tankou administrasyon Donald Trump lan, enben li di w ke l ap rive jiske nan kou de, kou dapè, kou, kou siprèm, enben fò ou bèdè fè l konfyans nan sans sa a. Depi di lap fèl enben lap fèl donk lale efektivman nan kou siprèm donk tankou nou dil gen senaryo yo kou siprèm gen dwa akseptel epil mete kòl bò kout gouvènman lè sa pwoblèm danje pou brezil men si kou siprèm nan gen dwa li menm rejtel e rejte rekou la e. tps ou. Donk sa vle di ke konnya e lòt pwoblèm ki gen ankò gen moun ki fè analiz sa se ke an jeneral lè kou siprèm pran yon desizyon se lekzekitif il porte son nom ekzekitif donk se se otorite federal yo se ekzekitif la ki pral ekzekite la desizyon Priz pa la kou siprèm ki pi wo enstans nan sistèm jistis ameriken. Yo ka trennen, yo ka, yo ka, yo ka ponpe tout bagay sa yo. Donk sa vle di ke e tout bagay posib. Tout bagay posib. Donk yon moun se rete pozitif nan nenpòt ka ou genyen ki nan kou siprèm nan. se rete pozitif. Nou wè ke e tps ayisyen yo enben gen moun ki di ki pa dakò lè yo di se viktwa enben gen anpil viktwa ke ayisyen yo ranpòte. Anpil viktwa pou pran sa depi anba yo te gen pou te kanpe lan septanm enben yo vin rive yo vin rive li te 3 fevriye 2 fevriye jij Ana Reyes pran desizyon an li fon enjonksyon preliminè enben e ayisyen yo toujou gen tps ou wè malgre sa gen anpil presyon ke e yo bay jij Ana Sereyes yo bay yo bal presyon enben malgre sa li kenbe desizyon an li kenbe desizyon li te pran an donk li pèmèt la survi a stati pwoteksyon tanporè pou Ayisyen. Nou wè bagay la ale nan kou dapèl. Enben, kou dapèl ankò, menmman parèyman, yo kenbe l pou Ayiti. Men se son, se de viktwa an viktwa. Moun ki etidye Labib yo ta di, de viktwa an viktwa, epi pou atann laviktwa final. Donk sa vle di ke tout è posib e konnya nan dosye tps pou ayisyen yo donk nap tann pou nou wè e nap eseye jwenn li depi nou jwenn enfòmasyon yo enben nap pasel ba nou menm jan tou gen gen nou konnen ke gen lòt kòlèg lòt kanmarad tou ki yo menm ap bay kominote a bon jan nouvèl sou kesyon tps yo pou nou konnen mesye avoka yo enben yo menm tou Y ap travay e y ap akonpaye moun yo. Pandansetan, gen moun ki fè azil nou konnen ki al nan randevou yo paske yo met yon poz sou azil la men yo pa kanpe azil la. Sa vle di ke si ou gen yon randevou, enben w ale nan kesyon azil la men sa pa vle di ke Yo pral baw yon rezilta konnya. Petèt ke lè yap tounen enben wap la dan. Bon gen moun ki konn pè tou paske sa rive ke moun nan ale epi yo tou kenbel. Men tou fò lè w nan koze sa yo fò w konnen ke afè w klè. Ou pa gen pwoblèm ak leta, ou pa gen pwoblèm ak lapolis, ou pa gen pwoblèm ak lajistis. Sa vle di ou te mache sou 13 e ou pat janm pile 14. Donk tout bagay sa yo anchene, imigrasyon, lapolis, lajistis, yo tout makònen ansanm. E nou wè ke administrasyon sa p ap jwe. Mezanmi se la nou pral mete fen. Se te yon plezi kòm dabitid pou m t avè nou, pou m pote dènye nouvèl yo ke m genyen, ke m reyisi jwenn pou nou. Nou konnen ke m te di nou prensip la se prensip Voice of America, The news can be good, The news can be bad, but I will tell you the truth, sa vle di kèlkeswa jan nouvèl la ye a, enben m ap pote l ba nou jan li ye a, dèfwa nouvèl yo ap rejwisant, dèfwa nouvèl yo p ap bon. Donk.

chanje lavi a. Mèsi pou moun ki ekri nou ki fè nou konnen kote yo ye. Gen moun ki Sendomeng, gen plis moun ki Sendomeng ke m te panse, paske gen moun ki ekri m ki di yo Sendomeng. Gen moun k ap koute an Florid, a Florid gen lè gen gen anpil manm kominote chanje lavi a ki ki an Florid, bon m p ap bliye Spencer ki di m ke li li Maryland, Epi gen lòt moun ankò e gen Marlène tou nou konnen ki nan zòn New Jersey ki toujou anba live la e ki pap bliye tou gen Boston tou e Jean Robert Jeanty, Ronald avèk e Dominique Jeanty yo menm yo nan Massachusetts nan Boston donk nou kontan deske nou gen moun sa yo gen moun nouyòk tou gen moun nouyòk tou donk mèsi anpil pou atansyon nou mèsi pou fidelite nou se te yon plezi yon lòt fwa poun te avè nou nou konnen nap kenbe e pozitif rete pozitif paske e lò pozitif la li fè du byen a sante ou li fè du byen a moun ki bò kote w, li fè dibyen ak anviwònman w e sa pa koute anyen pou w rete pozitif. Kenbe la pa lage. N a wè nan yon lòt videyo. Mèsi anpil.